Bonjour, bonsoir guys, se zanmi pa w ankò yon fwa Michanda, kòm ou konnen deja mwen se Michanda e Robens pa la li pa ansanm avèk mwen but li konnen nan chanèl la se Michanda e Robens kòm mwen te di deja trè to nan chanèl la gen pou l chanje an Benz and Chou ou pral wèl kòm ou ka wè anba tit videyo a ou deja wèl ki se Mrs. Missy Chou and Mister Benz Crap. Ou ap konprann. But yes guys, video sa mwen pral, wap pral gade la, se krab ke nou ta prepare, mwen menm avèk Bibi, ki ta prepare ti krab sa, paske nou te anvi manje krab la, nou pat ka ale nan li, epi nou te chwazi. prepare l men pwiske se nou 2 a ki prepare l nou konn ale yon kote k rele Missis and Mistè Krab men jodi a nou chanje non an an Missis Chou and Mistè Ben's Krab Guys mwen di w deja mèsi ou menm ki pral gade videyo sa e mwen deja di tout moun ki abone sou chanèl la yon gran mèsi mwen vreman apresye efò ke nou fè pou jan nou ankouraje nou waw sa vreman fè m byen Mwen santi m rejwi lè map resevwa comment nou. Tout sa se bèl bagay. Mwen konti mwen ap mande nou kontinye abone, kontinye renmen youtube paj youtube lan, kontinye pataje li avèk yon zanmi, yon fanmi e m panse ke sa ap fè nou plezi anpil. E ou menm ki deja fè sa, ke Bondye beni w, ke Bondye fè w gras. E ou menm ki poko fè sa, silvouplè fè sa. Anpil moun gade video yo, nou kapab wè sa. Anpil moun gade video yo, men poukisa w pa abone? Petèt gon rezon ou di not. Ou kapab ekri nou an prive si ou vle fè sa. Um, mwen wè baby um, itilize Facebook li. Ou kapab ekri nou sou Facebook tou. Depi ou ekri map jwenn mesaj lan. Mwen panse ke sa ap fè nou anpil plezi ou menm ki pa gen nimewo WhatsApp nou si ou ta vle ekri an prive. Ke Bondye beni ou, ke Bondye fè ou gras. Nou pral um, prezante w videyo sa, mwen konnen ke gen moun ki pral gade videyo sa bouch yo pral fè dlo paske li vreman bèl gen ju, gen krab tout sa ou pral wè tout sa ki ap genyen nan videyo sa nou toujou pote konsèy pou ou gen moun ki ka di bon ti dam sa se sèl sa li fè se pa sèl sa nou fè nou fè anpil lòt bagay toujou e Mwen pa vle ou boring like ou annuiye pou selman ap jwenn konsey konsey, mwen vle chanje menu an, m pa vle baw diri sos pwa chak jou, jodia mwen pral lage yon ti espageti nan wè nou, sa vle di ke menu an chanje jodi an, li pa konsey men li se jis yon ti manje, yon ti krab ke nou tap prepare pou ou. Bondye beniw Bondye fè w gras, enjoy video sa and thank you a ou menm ki pral gade tout video a. M pa bay. Yes guys, kòm mwen te di ou, um, ou kapab wè, sa se krab lan. Nou wal manje, nou wal fè krab la ansanm, epi lè map manje, wap manje ansanm avèk mwen. So la, sa se krab lan, li te gen anpil glas, kòm mwen di ou, se nan shop m achte li, nan shop glas yo, se pa fresh li achte. Um, pou moun ki gen vyan, ki gen krab fresh, vyan fresh yo, Sitou Ayiti, ou byen moun um, ki rete pre la mè yo pa kounye a nan moman coronavirus la pa gen sa. So sa fè ke mwen te ale nan shop al achte yo kapab wè krab yo la, se kribich, krab, epi roma. Kribich la m kwè se li menm ki rele shrimp lan. M panse se li menm ki rele shrimp lan, um, so se tout sa nou te genyen, Meli, se tout sa nou te genyen. So, nou ap prepare kòm si lave krab lan paske ou konnen nou se ayisyèn. Nou pa vle ap e krab nou santi kri. Lè n ap fè manje lamè nou pa renmen pou nou pran sant kri a nan li. Sa vle sa vle dire ke nou pran ti nou pran san nou pou nou lave l avèk bon sitwon, bon vinèg pou nou kapab retire tout ti santi kri lè w ap antre nan kay lan oubyen si w la pou pa pran sant. Krab lan santi kri wap jis pran sant lan santi bon map ou pap pran sant lan santi kri. Sa ti ti ti sitron se e se chanchan tap rache la pou netwaye um, krab lan e kom mwen di ou se bagay Mrs. Um, Shoe and Mr. Benz krab kap regle la, se bagay male, la ou kapab wè se mayi ya avèk poteta, kom euh, nou konnen krab sa yo pa fèt san mayi avèk poteta. Sa vle dire ke m ap netwaye mayi mwen la avèk po tete a byen lave yo, retire tout ti fatra, make sure w lave po tete a byen paske tout pral ansanm. Sa se krab lan ankò ki fin lave ki ap chita tann preparasyon an fèt. M te mete chodyè mwen cho, mwen mete li cho pou m kapab mete ti lwil nan li. Mwen pap fè li avèk anpil lwil paske m pa twò renmen lwil la nan li lè mwen achte li. Sa fè ke mwen ap M mete yon ti ka lwil la, mwen gen pilon mwen epis mwen ki te fèt, manman m te pile piman pou mwen, alò guys li te gen anpil piman. La se te se tout epis yo, sa e tout epis ak tout bagay ka pral nan krab la nèt. Mwen te di mwen pap met anpil lwil deja, sa se ti ka lwil ke mwen mete a pou m kapab fè krab la. M ap prepare tout ti pwodui yo ki se ti piman dou ki gen piman vèt, piman wouj e piman joun e osi piman oranj paske mwen renmen mete tout ti sa yo lè m ap fè manje paske se ti bay natirèl yo ye pou manje a kapab healthy, pou manje a kapab an bòn sante. Sa se tout ti sa map prepare la. Paske mwen renmen lè map fè manje pou tout afèm pare se jis lonje menm pran sa, lonje menm pran sa. Tout moun ki konn fè manje ap konprann sa ka fèt la, ti koupe sa yo kap fèt la. Wap konprann, se fanm la tòti, pò de pè, bon bagay. Sou ta um, anvi manje yon bon manje, ou mèt fè yon filatòti fèl pou ou. Mka di fanm nòdwès, pò de pè. Bon bagay. Sa la se yon ti epis map fri. M kapab di ou se epis ki te nan pilon an ki se lay. Paske nou renmen an pil lay nan li, nan krab lan. Nou tap fri li la. Map prepare ti zonyon mwen. Alo mwen pale de fanm nòdwès. M konnen gen pil lòt moun kap koute, kap wal gade videyo a. Ki pap kontan avè. Mwen deja di ou padon. M konnen gen pil lòt fi ki konn fè manje osi. Men kòm mwen se fanm nòdwès, se sak fè mwen di. Moun Nòdwès. Ebyen m kapab di w la se zonyon an k ap prepare la pou nou pase n ap mete yon ti zonyon n ap mete yon ti zonyon apre lè l fin bon yon ti zonyon kri nan li tou lè l fin bon sa se yon ti zonyon On zonyon antyè mwen menm pran nan li mwen fri. La kòman kapab di se tout epis yo wap gade la. Kounye a la mwen ap fri piman dou yo ansanm. Mwen ap fri piman dou yo ansanm avèk um, tout bagay. Sa se magi mwen mwen mete. Yes, magi mwen mwen mete. Ok. Bon bagay kap regle la guys. Bagay serye kap regle la. Mwen mete yon lot ti magi anko. Yes. Sa se yon lot. Um, mwen bliye kijan li rele wi. Li bon pou sante. Li fet tankou jenjanm. Li bon pou sante. So se sa mwen mete la. Um, la wap gade map mete ti epis toujou, ti, m kapab di ti season. Paske guys, lè wap fè manje a, um, mwen menm nou menm ayisyen nou pa fè manje an me, avèk mezi. Nou jous fè manje a, mete tout ti season nou nan manje a. Sa vin fè ke manje nou Menm si nou pa fèl ak mezi, wap konnen se bagay ki fèt avèk mezi. Sa vle dire ke li gen kont sèl, kont magi, tout bagay nèt. La nap bay koulè, nap bay epis nou koulè, nap pwase la pou l pa boule ou byen kole nan chodyè a twòp. Se sa nap fè la. Bay malè. Ou menm kap gade videyo a pa bliye abone sou chanel lan. Kom mwen te di ou mwen pap baw selman konsey gen de fwa map moutre ou kèk ti bay kap pase nan lavi nou. Mwen gen anpil ti videyo map pote pou ou pa konya jis pasyante guys men abone silvouplè abone ki se subscribe ou menm ki poko fè sa. La mwen mete ti pat tomat nou paske mwen pa nou pa manje anpil pat tomat lakay lan Mwen pa itilize pat tomat lan, nou itilize, swa nou itilize ragou oubyen sa ou wè mwen sot mete la. Nan mete ti asid sitwon nou nan li pou nou kapab fè li tankou yon sòs. Kòm mwen di ou se tankou sou yon sòs pou mete sou diri. Paske res sòs la krete ya, mwen ta renmen manje diri ansanm avèk li. Diri kole avèk pwa. La nou mete la choy e nou mete osi um, monstad. Uh, kòm anpil moun renmen nan pen, men nou menm nou pa renmen nan pen, men nou fè manje ansanm avèk li. Li vrèman bay manje bon tes, m pa konnen sou poko fè manje avèl ou kapab eseye sa, li, li pa mete anpil, eh, men li vrèman bon. Lè na fè spageti ou kapab mete li. Ou kapab wè guys, Mwen pa vle sèlman ba ou konsèy kòm mwen te di ou sou chanèl lan, mwen vle pote lòt ti bagay pou ou. Um, s bay ki trè enteresan. La, se te um, yon ti... On bagay ki vreman bon pou sante, wi, men mwen pa... Mwen pa reme manje l konsa, mwen osi mete l nan manje, mwen mwen reme manje l, yo fè ji ansanm avèk li. Non an echape mwen, men mwen reme achte li. Mete nan manje. La se tabasco guys mwen te diw gen piman gen anpil piman malgre nou pile 2 piman mwen osi mete tabasco ah m pat vle ak anpil piman but li te gen piman men malgre sa mwen manjel paske mwen te vle manje li mwen mete ti jirof mwen pou fè mwen gaz Paske se bagay serye k ap regle la guys. Nan karantèn nan la, tout moun menm si w pa t gen tan lè oparavan men kounye w gen tan. Kounye w kapab wè m ap prepare ti krab mwen pou m kapab mete, prepare shrimp mwen pou m kapab mete ansanm kòmsi yo pral pran koulè. Yo wè yo pran koulè apre sa pou nou mete dlo pou li bouyi. Se koulè m ap bay la, m ap bay vyann nan koulè. Pa enkyete w, sa se oma a k ap pran koulè, m te gentan met shrimp yo, kounye a m ap bay krab la koulè pou tout sòs lan ka rantre andedan li. Mwen pral mete ti dlo mwen chofe pou nou kapab um, osi, wi m deja mete ti dlo mwen chofe pou nou kapab mete Mete ti dlo mwen chofe pou nou kapab mete nan krab lan, m pa renmen mete dlo frèt nan sòs la, map mete ti poteta, mayi yo, tout bagay nèt, epi m pral kouvri yo la avèk dlo an, lèm fin mete dlo an, yo tout pral bouyi ansanm. La se te yon ti ji osi ke bebi a tap edem prepare, paske nou pat vle. Nou pat vle manje krab la ak nenpòt ji, m te di m vle manje krab la ak ji prefere m ki se ji fwi, ke nou rele isi, nou rele li smoothies, men mwen pa fè li tèlman kon smoothies, mwen fè li tankou son ji natirèl. Sa mwen fè, mwen mete tout bagay yo ansanm, epi blende yo, men m koule l aprè. Krab a bwè bebi ap netwaye anana pou mwen, trè fasil. Avèk machin ke li itilize, li trè fasil. Guys, se te yon bèl jouni. M pa kache di ou kapab wè se te yon bèl jouni. Mwen manje manje ki te fè m plezi. E se te nan wikèn nan sa te fèt. M di bon Dye mèsi pou sa. Alò se wikèn pase a. Yes guys. So konya m ap prepare. Um, anana te anpil, mwen pa mete tout. M ap prepare ti chobèri mwen pou mwen mete nan jiyan. E map mete osi figmi, ou pral wè ke mwen ajoute figmi, mwen ajoute euh, ti pòm, e osi mwen te ajoute yon prij doranj, sa vle di ju doranj. Yes guys, kòm mwen di yo, silvouplè abone sou chanèl lan, mwen di sa ankò e map retounen di sa ankò, abone sou chanèl lan guys, paske yon pil bagay mwen pral pote pou yo, Si pa gen sufizamman de moun ki abone mwen pap pote yo e pa tro lontan yap vini. Ou kapab wè tout fwi yo ke mwen pral ajoute nan ju sa. Yes, alo ju an mwen te koule li. Um, ou pap wè sa nan video a, men mwen te koule li. Rezon fè mwen te koule li paske li te heavy. Ou konnen smoothies e heavy, se plis nan maten ou bwè sa. Um, paske nan maten lè wap bwè l ou pa bezwen Manje. Ou kapab wè la se te dlo mwen tap mete pou mal toufe krab lan, pou m toufe tout bagay yo ansanm, mayi a, pou yo kapab bouyi e kuit e apre sa pou nou manje. Se preske bon. Apre l fin bouyi la, li tou bon pa gen de plis ki pwal fèt. Nou mete potet a avèk tout po paske se konsa yo fè li. Um, kote nou konn achte l lan, sa tout po mwen wè yo fè l. Mwen menm mwen suiv yo tou. Pot poteta pa gen gwo po sou li, l trè lejè. Nou mete yon ti bè osi. Kom mwen te diw se yon sos mwen fè li paske m ta renmen brè sos la apre yo fin li fin kuit. La m ap kale ti zoranj lan pou nou prepare ju an um, pou nou kapab manje brè ansanm avèk krab lan apre nou fin manje krab lan. Mwen gen tan konnen krab la gen pil piman, sa vle di nou fè ji pou nou kapab bwè. Ou menm ki um, ou menm ki wè cheve wap kase, zong ou pa, zong ou pa pa di, ou kapab fè ji fwi um, pou brè paske li bon an pil ji fwi an, li bon li edew li gen pil vitamin, tout fwi yo gen vitamin uh, ki trèz enpòtan. Sitou nan moman kowonaviris lan yo konseye nou pou nou brè Vitamin C, pou nou bwè tout sa vitamin D, tout sa yo. Fwi an bon anpil paske li gen tout vitamin sa yo nan li ki ap vwèman ede w avèk sante ou. Pa neglije sa si ou jwenn chans fè sa. Mwen pat renmen ju fwi, men mwen gen kèk tan la mwen ap fè li, mwen vwèman renmen li. Mwen pa sèlman manje fwi a, men mwen fè ju ansanm avèk li. Men ju sa map mete lèt osi nan li. Mwen renmen li avèk lèt, map mete lèt osi nan li. M pap tèlman montre ou tout pati nan ji a, e sak fèm tou esplike ou li. Men si se nan maten mwen tap fè li, mwen tap bwè li ak tout mach lan paske m pa tap bezwen manje. Men kòm se nan aprè midi, li te ye mwen te oblije koule li. Epi li te vreman bon. Bon lè li pi bon lè l koule, paske ou jis bwè li, wou, se vreman bon. Guys. Mwen fè video sa pou ou spesyal, rezon pou lakel, paske kom mwen te di, gen pil moun ki ka di, se sel konsey mwen konn bay, mwen pa selman bay konsey, mwen konn fè manje osi, euh, bon ti manje byen gou, pou moun ki konnen mwen, yo ka temwanye de sa, ke sèm Janda konn fè manje. Euh, mwen pa di map toujou pote manje sou chanel lan, men si tout fwa ou gen yon manje ke ou ta vle mwen fè, Mwen envitew ekri sa nan comment lan ou byen ekri sa prive ou byen ekri sa nan whatsapp ou byen facebook um, pou kapab di nou ki manje ou ta vle nou fè pou ou. Chanel la pa yon chanel manje, men si ou ta vle aprann yon kalite manje, pa gwo manje, mwen pa mwen pa kache di mwen pa fè gwo manje. Men tan kouti bagay senp, sou ta di m fèl, m ap fèl pou ou paske bagay ki pa pranm twòp tan, m ap fèl pou ou si ou ta vle sa. Pafwa konsa mwen ka pase avèk yon bagay ki enterese pou m pote pou ou sou chanèl lan, men m pap fè l tout tan. Kòm mwen di ou, se plis konsèy nou pote pou ou menm etanke zanmi nou, fanmi nou. La m ap mete, kòm mwen te di ou, mwen mete ti ji doranj lan. E se apòl lan Ou kapab di pòm nan map mete la, mwen pap mete tout pòm lan paske li gwo anpil, men map pran 3 ka nan li epi map kite rès moso an. Yes guys. Gade ansanm avèk mwen, enjoy ou. M panse ke manje a la lap bouyi, wap prepare asyèt ou, kon li kuit pou m kapab ba ou pa ou. Mèt tou mete asyèt ou bò kote ou. Ni gode ou tou paske map ba ou nan ju a tou. Ni gode w tou. N a pral manje ansanm lè manje a fin kuit. Alò, n ap mete li ansanm. N ap manje tankou Afrikèn, Afriken. N ap mete li nan yon sèl plat. Epi apre sa, si ou vle vin a bòl ou vin chita bò tab la, w ap pran nan li. Oubyen nou kapab manje nan menm plat la. Guys, pandan mwen t ap fè videyo a, mwen pa t pale sou li paske li te pran m ti tan. Mwen pa t vle fè videyo a twò long pou ou paske ou pa renmen videyo ki long. Se sa k fè m pa t fè sa. Pat se konsa sa ye la ou kapab wè map netwaye koupe ti anana pou m kapab mete osi nan ji sa. Ou menm kap gade videyo a, kelke swa kote ou ye, mwen renmen ou, mwen di ou sa tout kèm, ke Bondye beni ou, ke Bondye fè ou gras. La nap gade nou kapab wè Se ti ji an ki fin prepare tout bagay prè, glas mwen, lèt, esans, sik. Mwen mete sik nan li ke m pa ta dwe mete, men paske glas lan pral fè l pa gen twòp sik, mwen mete sik paske moun lakay mwen renmen sik, spesyalman pou mwen menm k ap pale ansanm avèk ou la, mwen renmen bagay dous. Sèl manman m ki pap bwè bagay dous lan, but. Depi mak nan li, baby nan li fok mwen mete sik paske yo renmen bagay dous osi. Yes guys. Um, ou kapab gade recho a la, ou wè manje a ap bouyi, dife a byen bèl anba li. Sou kapab wè, epi ji ma fèt. Bon la li kuit guys, apre yon inè de tan, Li kwit, ou kapab wè depi sou jan l parèt lan wè l kwit. Me me pla a, m te di w m ap mete l nan yon sèl pla pou nou. Krab yo pa t gen anpil vyann guys, m p ap kache di w, se te nan frijidè, nan friz yo te soti, yo, ahh, glas lan manje tout vyann yo, men m te enjoy li, yo te vrèman. Manje a te vreman gou selman trop piman li te genyen. Yes guys. So ou kapab wè, ou kapab wè la lè wap gade, ou wè ke li byen bèl. Sa se um, ji an mwen mete li nan yon nan yon m kapab di uh, m pa sonje koman yon po. Yo rele li yon po. Mwen mete ji a paske mwen pat mete glas ankò. M te jis mete l nan po a chita tann nou. Yes guys. Mèsi anpil pou pasyans ou. Mèsi paske w te pran ti tan pou gade videyo sa. Ke Bondye beni w. Ke Bondye fè ou gras. Pa bliye abòne, pataje chanèl lan pou nou. E bay yon comment, lage yon comment. Epi ban nou yon like si w renmen videyo sa. Bondye pap manke pa beni w paske sa nan fè a. Nou ap fèl pou nou fèw plezi aprè nou fin fè Bondye plezi. Ke Bondye beniw ke Bondye fèw gras.